Bonjour, bonsoir Jodi an mwen pral pale nou de fitoterapi Nou wè plizyè branch deja nan naturopati ki li menm ki anglobe prè de 26 branch nan medsin natirèl Lè m di 26 la gen kèk ti grenn ke de tanzantan ke ki ap ajoute

moun ki fè fitoterapi euh fitoterapi yo, se yo menm nou plis konnen an Ayiti, se li menm nou leve jwenn, se li menm nou konnen. E sesi se pa Ayiti sèlman, anpil kote nan mond lan, yo sitou konnen fitoterapi, donk se yon branch ki vyèy trè lontan, donk Anpil bagay an medsin pral dekoule de li. Men, de no jou, sa nou dwe konnen ke fitoterapi pa sèlman itilize pa pratisyen ke nou te konnen yo, paske an medsin konvansyonèl ke gen anpil anpil travay ke ki fèt avèk plant nan nan laboratwa famasetik yo, genyen anpil Medsen ki kòmanse itilize plant pireman natirèl san ke yo pa bezwen al pran jis yon ekstrè de 5 a 15 pousan pou yo mete nan yon medikaman. Donk, gen yon seri de medsen ke ki itilize plant lan tou pou yo kapab fè tretman pou moun yo. Sof ke, Kanada, an Frans, menm Ozetazini, li anvi parèt bokou plis ke reyalite pa nou an Ayiti. An Ayiti, moun nou konnen ki plis fè l yo, le pli souvan se moun nou konn rele gwo zòtèy yo, paske pa edikasyon, Yo aprann nou ke nou pa sipoze twò trimese nan fèy si nou t al lekòl. Donk, èske se yon trè bòn edikasyon? L pa yon trè bòn edikasyon paske lè nou ap tande m ap pale de edikasyon, nou konnen ke m pale de bòn e movèz edikasyon. Donk, sa vin fè ke pou lòt moun pi byen wè nou, pou nou kapab plis eklere, mye vo ke nou itilize medikaman sentetik. Sof ke aktyèlman la, lemond ap retounen nan sa ki natirèl yo, menm si w ap wè ke anpil ka se jis yon ti pati de 1 a 15 pousan, 15 pousan se maksimòm, ke yo mete vre nan medikaman sentetik yo. Fitoterapi, sèt, se lè ou itilize plant. pou kapab trete Jean Noël la. Sof ke yo anvi modifye non an pou di ke gen de seri de moun ke ki senpleman itilize jis de seri de ekstrè jis nan yon pati nan plant lan, donk yo plis rele yo fitoterapet, men gen de seri de moun ke ki plis itilize le totèm, le tou, donk yo ba li yon non ki pwòch le tou. Jis pou di ke pa egzanp si nou pran yon pye sitwon, Mwen menm pèsonèlman, si m ap itilize plant pou m kapab fè yon travay, pa egzanp nan sitwon an, m ka itilize tout sa ki nan sitwon an, ikonpri flè, sof ke mwen menm m vle pwoteje anviwònman, m pa fasil itilize flè a, sa vle di m pa keyi l, men si l tonbe m ka pran kareman, flè, fwi. fèy, ekòs, rasin. E gen de seri de plant menm, sitou de seri de pye bwa, ou kapab pran um, pa sèlman ekòs lan, ou kapab pran zo bwa di an menm pou fèl, gen sèv lan tou ou kapab pran, e gen de seri de ti plant menm nou konnen ke se ni pliye ou pliye li. Donk, sa w bezwen lò sa w bezwen an, w ap pran tout Kòmanse nan fèy, fwi jiska rasin epi pou fè sa ou ap fè yan. Yo itilize l nan plizyè mannyè. Yonn nan bagay ke nou plis konnen isit la, bon nou konn tande gen moun yo di anpil, se tizann. Se swa ou fè dekoksyon ou enfizyon pou kapab jwenn tizann nan. Donk, ou konnen enfizyon an, se plant lan ou mete nan yon vè, yon tas, sa w ap mete l lan, evite plastik epi yo vide yon dlo fremisan sou li, sa vle di yon dlo kal pete bouyi yo vide sou li. Epi, ou gen dekoksyon an li menm ke se bouyi ou mete l bouyi. de 5 a 10 minit sa pral depan paske gen de seri de pati nan plant lan ki trè rijid pa egzanp si ou pran bon bwa dur lan donk lè sa ou kapab bezwen metel bouyi pandan plis minit donk sa se tizann men se pa sa sèlman ke ki genyen pa egzanp si nou pran sa se yon teinture

verifye ki pousantaj dalkòl ki genyen men apa teinture yo ke nou konnen ke ki genyen teinture sa fèt Bon pou nou fè bokou pli rapid paske video a pa dwe depase 10 minit donk nou gen teinture nou genyen melas nou genyen siwo nou genyen plizyè lòt bagay ke nou kapab fè ansanm avèk plant lan. Plant lan ke ou kapab itilize li frèch. Donk, vwala, donk sa son plant ki frèch. Men konsa tou, fason ke ki plis apopriye pou konsève plant lan, paske sa apre yon ti moman ke selon kote ou mete li pral pouri, li pral sesi, li pral pran limon. Men, Pou mye konsève l, ou seche l, paske gen yon metòd tou pou seche l, ou seche l, swa selon plant lan ou kite li an mòso konsa nan bokal ou, pa egzanp sa a, men konsa tou, ou kapab travay li konsa, donk ou redwi l an poud. Youn nan eleman nou itilize pou nou kapab redwi

moitié ki va beaucoup plus grand ke yo konn itilize pou yo kapab pile plant yo e plant yo pa sèlman fèy nou genyen grenn tou paske pa egzanp sa a son sezam donk sa le plus souvent nou rele woubi an ayiti sa a se joumou donk nou genyen grenn yo ki trè enpòtan men sof ke gen grenn e pa tout tout medikaman tout sa k egziste gen fason pou itilize yo domaj ke pafwa ke nou pa konnen Se enpòtan ke se yon pwofesyonèl ki pou itilize yo pou nou. Pa egzanp, nou gen ti grenn sa a, si nou konn tande reglis, nou pale de lyann legliz. Donk, se yon ti grenn ke ki nan lyann legliz, men sof ke ou kapab wè l bèl, se vre, men ou pa ou pa itilize l nenpòt ki jan, ou gon yon jan pou monte sou li. E sesi. Apa grenn sa yo se grenn sèch ke ou gen gen fason ke ou pral travay ansanm avèk yo, èske se an poud ou pral redwi yo, èske se an prèske bè ou pral redwi yo, sa pral depan de travay ou pral fè ansanm avèk li a. E fitoterapi, donk euh, pafwa nou konn anvi marye sa, an palan sa se yon lwil esansyèl, ki sèt nou itilize plant pou nou fè li men la li jwenn yon lòt branch ki se aroma terapi e menm lè ke se swa ou fè li nan stil sa ou byen se pa maserasyon donk la ankò Sa e di e distiyasyon, sa se maserasyon ankò li rete nan yon lòt branch li menm men ki itilize plant toujou, ki itilize fèy toujou. Men ankò atansyon fason n ap itilize plant. Nou itilize 2 zouti sa yo anpil sitou lè fèy yo seche e sitou trèz enpòtan yon balans vrèman sansib e gen lòt aparèy ankò nou kapab itilize yon miksè e ti yon ti tonton prèske konsa ki son yon bagay ke pou filtre dlo ke se enpòtan paske yon seri de travay wap fè fòk dlo a ou retire yon kantite sèl ladan li petèt anvan w bouyi te a kòm le pli souvan e sa nou di donk Se enpòtan pou nou aprann jounen jodi an sitou moun ki on ti kras te pèdi yo. Donk fitoterapi se yon kelke choz de trè enpòtan. Donk domaj ke nou trè mal fèl isit pou le moman men m panse de jou an jou nap travay pou n fèl pi byen paske nan de seri de lòt peyi plant yo vann pa sèlman kay yon herborist ou men yo vann nan famasi tou e gen de seri de plant ou pa gen lajan pou achte yon ti kantite paske tèlman se enpòtan anndan famasi m espere ke ti bout videyo sa te itil ou donk n ap kwaze nan yon pwochen videyo pou m aprann ou plis e si gen kèk ti bagay ke m pa di paske fòk videyo a pa ta pa rive twò long donk w a di m ki sa l te ye oubyen si m sonje m a ajoute l pou nou nan deskripsyon mèsi tchaw tchaw.